Lese m di nou ke jounen ki te mèkredi 10 septanm nan, nan aprèmidi, sitiyasyon te trè konplike nan zòn avni Kristòf, zòn avni N, ri M, pa e zòn Jan Pòl 2. Pou m ta di byen, prèske nan limit Kafou Fèy, ebyen te gen anpil tire. Daprè sa ke nou aprann, anpil echanj kout bal ant bandi yo avèk fòs de lòd yo. E lese m di tou Désir, nan menm sware ki te madi, 9 pou louvri mèkredi 10 septanm nan nan maten nan zòn ri M e Jan Pòl 2. Tande byen, nan zòn ri M e Jan Pòl 2, enben genyen yon fanmi ki pèdi 3 manb nan fanmi sa. Se 3 frè ke jèn nèg avèk zam Ann di bandi. Enben, nan lè dezè, twazè nan maten, nèg yo anvayi zòn m ap di a ri M e Jan Pòl 2, kote ke nèg yo antre nan espas lakou sa a, yo pran touletwa frè sa yo, yo touye yo daprè temwanyaj yon gran frè e mesye sa yo. Sa vle di, yon sèl kou la, fanmi an pèdi twa manb yon sèl kou. E se nan zòn ri M e. Avni 1 e Jean Paul ii. Eske se si se sak rive an ki fè ke yè aprè midi mèkredi 10 septanm nan ki koz ke gen gwo lese frape, gen gwo tire nan zòn avni 1 e e zòn e avni Kristòf, zòn Jean Paul ii, yon pati nan Kafoufèy, byenke nou poko gen twòp detay. Men sa ki si e sèten. Dènye tan sa yo, genyen nouvo responsab komisarya Pòtoprens lan, ki se Jean Lauture, ke anpil moun konnen sou non Kòmandan Pato, ki se nèg Kafoufèy, ebyen se misye ki prèske ap mennen entèvansyon ki ap rive fèt nan ansanm de kote nan nivo Bapedchoz, zòn. Maglo Ambroise, Riyèl Alèt, Chavann, tout zòn sa yo, enben se CMPAP ki sanse ap mennen operasyon sa avèk DDO 1 ki yo menm mete mobilize pou kontre kare aksyon bandi ame yo. Eske sa di ke parezon mete pil atè pou bay rezon avèk moun ki di ke jodi an la fòk gen sekirite, fòk gen lapè anndan peyi a Désir Venès? Se de kesyon anpil moun ap poze men gen moun ki di eske parezon pral vin pou vrèman matrake bandi ame yo e pèmèt ke gen sekirite e gen lapè ki tabli anndan peyi a Dessalines Venès, men pa bliye, jan nou dènye tan sa yo, zòn anba lavil lan, li tounen yon veritab chan de batay, lè se pa dwòn kap lage nan zòn e perimèt Vilaj de Dye, nan Gran Ravin, nan zòn e Matisan, enben se kout bal kap chante ant lapolis avèk bandi ame yo Dessalines Venès. Nan sitiyasyon nan sitiyasyon densekirite ke peyi a kontinye ap fè fas prèske chak jou e gen de aktyalite pou moutre kote ostilite bandi Viv Ansanm yo kontinye ap fè chemen yo nan Akayè divès kominote tankou Bèsi moun sa yo ap konnen de sitiyasyon ki trè difisil y ap rele sekou mouche leta pou jiskaprezan pa gen anyen ki rive fèt e pa bliye ke bandi ki gen zam anndan peyi a malgre y ap pale de yon posib lapè antre leta ak yo e popilasyon sivil lan men sa pa anpeche ke yo kontinye ap fè kout zam chante nan kèk zòn. Mibalè pa epanye nan ansanm atak ke mesye yo kontinye ap fè e yo menm enstale de kawotchou nan lopital inivèsitè Mibalè pou yo di depi gen dwòn ki lage nan espas sa yo bagay la kab vreman vreman vreman parèt trè difisil pou espas sila yap mete Dife ladan l, on siy ki moutre ke ostilite ti mesye ki gen zam anndan peyi a, ki fè pati Viv Ansanm, mesye yo pa ap jwe ditou, e sitou anfas popilasyon e sitou sa ki dwe sèvi popilasyon nan mitan popilasyon sivil la tankou lopital, lekòl yo, ansanm espas sa yo, yo souvan pa epanye nan ekzaksyon E mesye ak zam yo ap fè nan peyi a pandan leta pa gen pwoblèm pou l voye gwo makoukou, gwo mago lajan ba yo pou negosye ak yo. Lajan ki ap pran sou mwen, lajan ki ap pran sou ou, lajan ki ap pran sou li, se pa lajan ki tounen pou vin ban m sèvis, pou al ba w sèvis, pou ba l sèvis, men yo plis sèvi avèk lajan sa a pou yo kapab peye bandi lè yo vle ak lè yo pito pou yo regle aktivite yo anndan peyi a. Anpil moun gade 9 manm Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon yo kòm yon petit antite dan viv ansanm ki andan peyi a Blaise Gerson men chak fwa ke nèg yo poze de aksyon yo pwouve e bay rezon avèk popilasyon sivil lan ki ap viktim de tòti gang yo Fritz Alphonse Jean deklare gen gwo konplo de konseye prezidansyèl sitou se e la nap pale de prezidan konsèy prezidansyèl tranzisyon an Laurent Saincyr kòdonatè a. avèk Alix Didier Fils-Aimé ki ta nan baz yon konplo kont Kap Ayisyen nan sa ki gen pou wè avèk travo denfrastrikti devlopman ki dwe fèt nan Kap Ayisyen. Anpil moun eseye donk gade Fritz Alphonse Jean kòm on nèg ki ap kalifye tèt li kòm viktim pou l pa peye sò l nan mitan kominote a e moun yo ap obsève, y ap gade, yo konprann sa k ap pase a Blaise Peson, zanmi entènot ki branche enpedpatou. Nou dwe kontinye batay nan pran responsabilite nou Nan nivo tout peyi a, nan depatman Latibonit, sitiyasyon an toujou rete trè konplike, kout zam pat sispann tire depi byen bonè nan maten mèkredi pou e pou jiska aprè midi te gen kout zam ki tap tire, se echanj mesye otodefans yo ak bandi Baz Gran Grif yo ki kontinye bò kote pa yo nan ansanm lokalite ap mete dife nan ansanm kay. nan kominote li an pou tout asanble di pèsonn. E m ap avanse toujou pou m di dezi benè se ke nan dosye ki gen pou wè avèk koze ankò ensekirite, ebyen pa bliye ke Etazini li menm avèk Panama e yo soumèt devan konsèy sekirite nasyonzini an pou di ke fòk gen yon fòs represyon oubyen sipresyon dè gang ki pou ranplase MMAS lan, MMAS lan, e ki se Kenya ki t ap dirije l, yo estime ke misyon sa pa bay rezilta, dezi benè se ke donk jodi an. Bagay la pran yon lòt dimansyon, li pran yon lòt anplè pa rapò avèk kesyon sa a. Èske nan fen ane an la a, nou ta dwe gen yon fòs sa a ki ranplase mesye ki la, mesye dam ki la yo? Men, pa bliye ke Kenya deja pa sou rete ankò Kenyan yo, Kenyan yo tou an menm tan, e lòt peyi ki nan misyon an. E Etazini detèmine, motive pou rann ke gen yon lòt fòs ki vin ede nan batay kont bandi ame yo e se yon fòs k ap omwen ototal 5,550, ok? 5550 k ap gen alafwa polisye, militè e anplwaye sivil nan misyon sa k ap ki ap ka mennen operasyon k ap akonpaye lapolis lan e an menm tan tou ki ap kapab mennen operasyon pou kont li Desir Vanessa Desir èske ou konnen gen gwo batay definitivman batay ki deklare ant Laurent Sincir avèk Alix Didier Fils-Aimé lese m di nou pa bliye ke Alix Didier Fils-Aimé Se Olivier Barro, kòm gwo bawon anndan peyi an, ki te achte pòs PM nan pou misye, pou te nan plas Garry Conille. Fò m di nou sa, nou pa t konn sa? Se Olivier Barro, gwo towo sa, selon enfòmasyon, ki te achte plas sa pou misye. Sa di tout nèg nan Capeta monneye pou te kapab genyen Fils-Aimé kòm Premye Minis. Ok! Kounye a, pandan tout peryòd nan la, tout sektè prive a, gwoup Makaya a, yo te dèyè do e Fils-Aimé. E yo te toujou dèyè do tou Laurent Saint-Cyr. E se menm Olivier Barrou sa tou ki te bay Laurent Saint-Cyr nan HCT Ariel Henry an. E se menm misye tou ki vini avèk e ki toujou menm pwopoze Laurent Saint-Cyr nan KPT an. Tande Olivier Barrou, gwo towo. Ebyen. Nèg yo santi ke yo t ap jofe, jofe, jofe pou lè ke Laurent Cesir vin nan tèt KPT an. Pou yo te kapab egzakteman jere sitiyasyon ki gen la. Paske nou konnen klèman koze ensekirite an, sektè prive ayisyen pa inosan ladan. A 80, 90 pousan, sektè prive ayisyen yo ba nou sa n gen la kòm ensekirite. Sa tout moun dakò sa. e yo itilize yon ansanm de restavèk, yon ansanm de tyoul nan pouv, nan, kòm politisyen pou kapab kreye sa k gen la a. Ebyen, lè Laurent Saint-Cyr vini la a, tout moun dakò ke Laurent Saint-Cyr, misye moute la a, e se te sa kòm pè Laperèz ke Fritz Alphonse Jean li menm li t ap denonse avèk sektè prive an ki gen ni alafwa premye minis e ni alafwa prezidan. Ebyen èske ou konnen Desir, menm sa te rive Fritz Alphonse Jean e li k ap rive l osese la? Èske nou wè l osese jnm ka òganize vrèman konsèy dè minis? Non. Apa de konsèy dè minis ki te òganize pou te jete Rameau nan min lan, konsèy dè minis avan yè la pou te nome yon ansanm de moun nan kesyon konsila nan bay diplomasi ayisyèn nan, ou janm tande gon konsèy dè minis ki anonse? Enben menm batay sa yo dezir. Paske gon batay antre dabò gwoup Makaya ki se nèg ki pi rich nan peyi a kap fè anpil mal a peyi an, lè Olivier Barreau, Renold Dib, Abdala tout nèg sa yo, Bidyo. Ebyen gen yon divizyon nan mitan nèg sa yo. Paske kounye a la menm, sa k vin rive, ebyen menm gwoup Makaya al divize. Gen yon pòsyon ki vle ke se e fizeme e kriyete apre 7 fevriye pou ke se fizeme fè eleksyon e magouy koken anndan peyi an. Men gen ki di ee non, nou pa ka, pèp la sou fon yon eksperyans movèz avèk Ariel Henry kòm premye minis pou kont li, yo pap kite pèp la retounen nan menm bagay sa avèk fizeme. e ki pa gen okenn trikti politik lakay li. E antouraj Fils-Aimé se yon antouraj nèt k ap bay pwoblèm. E anplis tou, gen yon ansanm de desizyon. Imajine w Fils-Aimé Premye Minis, l ap bloke travay teren. nan èpòt Okap lan, daprè sa ki di bò kote Fritz Alphonse Jean. E pa mwen ki di l, ekspresyon nou an la, nou ap vin avè l talè. Èske nou konprann? Ki donk jodi an, fò n konprann sa ki gen la a, kòm sitiyasyon. Ki donk, men reyalite an, pa rapò avèk sa ki gen la kòm sitiyasyon. Ebyen, gen de gwoup nan sektè prive a, nan gwoup Makaya, nèg yo di, monchè vini pou vini, se fizeme pou n voye ale. E aktyèman la gen nepòt 4 konseye ki tonbe dakò wi. Se yon grenn vòt yap tann nan men 3 konseye brakè bnc yo wi. An palan de Louis Gérald Gilles, Emmanuel Bertilaire, Smith Augustin. Depi yo jwenn yon grenn vòt nan men nèg sa yo kap bay 5 sou 7 lan, fizeme ap tonbe. E m su e sèten, 7 fevriye a p ap pran fizeme. Paske, paske KPT a konsiye yo gen tan konn ki kou ki plan fizeme genyen. E pi, yo repwoche fizeme yon bagay ankò. Yo estime kòm si negosyasyon an, lajan k voye bay gang yo fèt twò rapid. A wi. Negosyasyon an, E lajan k voye bay gang yo fèt twò rapid, bal la twò klè. Epi liberasyon Nenel Cassy an tou, bagay la bay pwoblèm. Enben tout sa yo, se de sitiyasyon ki mete Fils-Aimé sou yon epe Damoclès ki pandye sou tèt li e ki fè Fils-Aimé jou l konte. E sa frè Fils-Aimé bezwen ke fòs lan gentan vini avan 7 fevriye. Paske si li te gentan vini avan 7 fevriye, li pral jwe pye zin men pou se li k rete. Paske yo gentan konnen apre 7 fevriye, p ap gen kesyon ka pete ankò. E k ap pete a gentan konn sa. Se se pa ti batay ki gen la a, men kounye a n ap poze kesyon. Kote pe, kote pèp ayisyen nan tou sa? Kote pèp ayisyen nan tou sa, nan tout sa? Ok Donk jodi a Dezi men reyalite kap pase la Dezi mwen ba ou men pa bliye tou nap fè e fòmasyon entènasyonal lan gen yon sèten de Charlie Kirk oubyen Kirk jan yo kapab pwononse l lan misye se yon gwo aktivis politik e se yon repibliken se yon gwo patizan Donald Trump ebyen misye ki tap ki te an plen deba nan inivèsite nan Utah ebyen misye mouri misye resevwa yon bal Dezi misye mouri. Charlie Clerk, misye se yon gwo aktivis politik repibliken, gwo sipòtè Trump, gwo gwo sipòtè Trump, misye pa nan koze imigran, misye pa nan koze e koze moun lasimadi yo, ebyen misye ki te nan yon deba nan yon inivèsite nan Utah, ebyen misye resevwa yon bal pandan l nan plen deba dezi, e misye al mouri sou kabann lopital. Kidonk, se atravè lemonn gen jan de krim sa yo. E pa bliye, Etazini, paradi an, anpil moun pale, renmen, reve de li an, gen anpil krim k ap fèt ladan l. Gen anpil krim k ap fèt Etazini. Men dezi gen moun ki di, jodi an la, poukisa pèp ayisyen an pa ka suiv egzanp pèp Nepal lan? Paske sa k ap pase Nepal la, sa popilasyon jèn Nepalè yo fè la a pou ranvèse e pouvwa kowonpi sa a, Pouki sak fè jodi an yo pa jwenn oun pèp ayisyen konsa pou jete kraze bann vòlè kile a dezi venes. Trè byen.
Bless Ferson, pandan w ese donk fè yon kout zye sou sitiyasyon ki ap pase nan peyi Nepal lan kote gen divès gwoup manifestan nan peyi a ki te anvayi e Kathmamoudou ki se kapital peyi a nan dat ki te madi 9 septanb lan, li voye yon sinyal Bless Ferson kote mesye dam sa yo ki t ap manifeste Yo pran kontwòl batiman piblik yo, yo mete dife nan konplèks ki nan zòn sila a, yo mete dife egalman nan ansanm biwo ki lye avèk Premye Minis lan ak divès lòt ministè, palman ak kay dirijan politik yo pase anba flanm dife. E sitiyasyon sa a ki melanje, ki pa kab kontwole yon jou aprè manifestasyon ki te fèt kont blokaj 26 platfòm rezo sosyal, e nan peyi Nepal blese pèsonn e yo te gade koripsyon ki lakòz gen 19 moun ki te mouri, gen plis pase 400 lòt moun ki te blese lendi ki te 8 septanb 2025 pase a. Premye minis nepalè a, la n ap pale de Khadga e Prasad, li menm tou blese pèsonn ki te di l pwofondman asiste, atriste padon epi l kalifye ensandi e trajik sa yo e kòm de vyolans ekstrèm ki ap fèt e nan peyi Nepal e l gade tou selon li li di se pa sa yo k ap pote solisyon politik ke tout moun e swa swete a. Li te pwofite okazyon an pou l te kontinye avanse pou l te gade solisyon e e politik yo enben nan samdi nan madi padon 9 septanm 2025 lan nan mitan jounen an enben chèf gouvènman anonse l remèt demisyon l aka plizyè minis nan lide pou gen mezi ki pran pou yon solisyon politik nan peyi Nepal. Nan yon kominike prezidan nepalè a mete deyò Bless Person, li mande inite, li mande tout moun kowopere pou yon rezolisyon pasifik sitiyasyon difisil ke peyi a ap travèse nan moman an. Sepandan, towo ke nou genyen nan peyi Dayiti yo, olye ke yo tande kri popilasyon an ki ap di yo pa kapab ankò, dan lensekirite sanitè, dan lensekirite alimantè, dan lensekirite fizik, pa rapò avèk kout zam ki ap tire, yo pito ap fè gwo kòlèt swit avèk sitiyasyon ki gen la a pou yo rann li vin plis agrave e mete Ayisyen k ap viv lòt kote atravè mond lan konnen plis sitiyasyon difisil Blaise Peterson. E Désir m ap ajoute avan m vini avèk Maitre Samuel Madistin konsènan konsènan e reyaksyon l pa rapò avèk kesyon ensekirite an, ebyen Désir genyen. Jèn ekolye sa a, ke tout moun te konnen ki te mouri malerezman anba bal yon yon ajan sekirite ministè edikasyon nasyonal ki te tire nan kad yon mouvman etidyan grevis Ecole Normale yo t ap fè devan lokal ministè a nan delma 83, ki malerezman yon. Ajan sekirite malonèt ke li ye, li ta pral louvri kout bal epi malezman Zamy Wanderson li ta pral resevwa kout bal epi li mouri. Ebyen misye ki se ki te apèn sot konpoze nan filo, ns 4, li ansyen elèv kolèj Kanado Ayisyen. Malerezman misye te pèdi lavi l. Ebyen selon rezilta ki bay, Zamy Wanderson misye fè 1130 pwen sou 1900. Sa vle di. Zanmi Wonderson, misye reyisi. Men malerizman, ke manman l, fanmi l, sè l, paran l, pwòch li, kamarad li, pa p gen chans fete viktwa sa avèk Zanmi Wonderson. Misye mouri. E m kwè jodi 11 septanm nan la, ebyen gen mouvman k ap fèt douvan Vila Dakèy,

M kwè se Pentagòn epi lòt kote ankò, m kwè nan Etazini, ki te pote ale lavi plizyè milye Ameriken. Nou sonje atak enben gwoup teworis Ben Laden te fè sou Rogers Center epi e te fè an menm tan sou Pentagòn. E sa se yon dat e ke pèp Ameriken an pap janm bliye, 11 septanm 2001. De menm tou, 11 septanm 1988. Listwa rapòte masak anndan legliz Sen Jan Bosko lè ke ansyen prezidan Jean Bertrand Aristide t ap selebre yon mès andedan legliz lan, ebyen nèg lame Frap sa yo te yan rantre anndan legliz Sen Jan Bosko, nèg yo te fè masak e menm fanm ansent pa t epanye. Sa vle di, se yon dat ki kite gou amè nan bouch pèp ameriken an le 11 septanm 2001. Men se yon dat tou 11 septanm 1988 ki kite yon gou amè nan bouch pèp ayisyen an, byen ke pou sa yo tap goumen ki se Jean-Bertrand Aristide ki 2 fwa prezidan ki te pran koudeta, men pou ki rezilta jodi an, anyen, okenn rezilta de zè vènes. Kidonk, map vin avèk Mèt Samuel Madistin pou kapab ba nou plis detay konsènan gang an Ayiti.

ke gang ame yo boule kay yo, boule biznis yo, vyole yo, fòse yo kite lakay yo. E on maten, gang yo di yo, retounen lakay nou. Men san ke ou pa genyen on retou òdone dè deplase ki. òganize pa leta wè donk se gang yo ki ap dirije ki bay lòd kite kay nou ki bay lòd retounen donk ou pa konnen kisa ki dèyè ki objektif yap pouswiv epi leta li absan li inekzistan se konsta alaman sa nou fè moun yo. Bezwen tounen lakay yo. Yo gen obligasyon pou yo tounen lakay yo. Men tounen an pa ka pa fèt dan lanarchi, li pa ka fèt dan le dezòd, li pa ka. Bon voulwa gang yo. Fòk se yon retou òdone popilasyon an ki pou fèt. Pou nou menm nou panse ke. Pou moun yo retounen lakay yo, fòk nan tèt Leta a gen yon plan de sekirite ki etabli. Kòman pou kapab bay moun yo garanti ke si yo tounen lakay yo, menm sa k te fè yo kite kay yo, li p ap rive yo ankò. Ke y ap kapab kontinye evolye nan espas kote yo ye a an tout sekirite. Fòk se Leta ki pou bay garanti sa a. Men pou leta sa fè bagay sa li gen 4 eleman wi ladan fò leta ranfòse lame fòl ranfòse lapolis fòk li limite le pouvwa dè gang epi fòk li kontwole lè gwoup de rezistans ame jodi a ou gon sitiyasyon nenpòt ki moun nenpòt ki polisye. Nenpòt ki aksyonè ka rete nan yon katye epi l di w li fòme yon gwoup de rezistans ame, talè w wè l gen gwoup zam li, li gen kantite minisyon l, li gen kantite sòlda l, epi w pa konnen ki kote li jwenn zam, kote l jwenn minisyon, ki moun ki finanse l. Epi Leta pa kontwole anyen! Leta pa kontwole ni gang, ni gwoup de rezistans ame, epi popilasyon an lese li abandone a li menm. Donk si pou nou òganize Le retour de la population lakay yo, fok nou gon kontwòl de tou sa. Fok ou fok ou entegre tou sa nan yon plan de sekirite ke leta a kapab kreye de mwayen ensiltatif pou les groupes de résistance pou ka gen kontwòl yo pou konn ki kantite yo ye, ki moun yo ye, ki sa yap fè, kote yo jwenn zam yo, ki moun kap finanse yo pou nèspa pou ke leta gen yon kontwòl sou yo. Fòk leta genyen on plan de relans ekonomik. Lè moun yo tounen nan katye yo, kounye a la a, katye ki tout bagay fin boule, fin detwi.
Toujou mèt Caleb mèt Samuel Madistin olye de Caleb Jean Baptiste se mèt Samuel Madistin nou toujou ta avèk mèt Samuel Madistin ki li menm ok. E Maitre Samuel Madistin ki se de FJKL ki mande e ki pale de dosye Nenel Cassy a tou wi paske yo kwè ke Nenel Cassy a misye merite pou ke li kapab retounen dèyè bawo hein retounen dèyè bawo enpòtan.
Ki moun ki pral rekonstwi katye yo, ki moun ki pral rekonstwi lekòl yo, ki moun ki pral rekonstwi wout yo, ki moun ki pral rekonstwi sant de sante yo. Se pa viv ansanm fok se leta donk sa fèt pou l entegre nan yon plan de relans ekonomik ki moun ki fok gon plan dakonpayman sosyal de moun ki pèdi 30 an 40 an de travay yo ki te gen ti boutik yo boule ki te gen biznis yo ki pèdi ki gen kay yo ki boule kòman yo pral rekonstwi kay yo kòman yo pral rekonstwi biznis yo fok leta akonpaye yo. Se pa viv ansanm ki pral pèmèt yo rekonstwi kay yo, ki pral pèmèt yo refè biznis yo, rekonstwi famasi, ki sant de sante, se leta k pou fè l. Donk fòk gen yon plan alafwa de sekirite, de relans ekonomik e yon plan dakonpayman sosyal de leta. Li pa sifi ke w gen yon gwoup nèg la k chita k ap vòlè, k ap gaspiye lajan, k ap fè kòripsyon. E ki vre ki di yo nan tèt leta a. Gang yo kontinye ap pran de inisyativ yo ap fè sa yo pi pito non leta donk nou pa kwè nou menm ke retounen 1 milyon 300 mil moun nan zòn devaste yo ke se sou baz yon Yon senp deklarasyon yon chèf de gang ki kal fè, nou panse se yon bagay ki fèt pou l entegre nan yon plan de sekirite, nan yon plan de relans ekonomik, nan yon plan dakonpayman sosyal pou lapopilasyon. Se pozisyon pa nou. Otreman, nan tout sa w, si n konsidere tout sa w sot di yo la a, Mèt Matistin, genyen yon reyèl danje ki pandje sou. tèt moun nan popilasyon ki deside retounen. Se sa m dwe kwè. Nou dwe konprann. Sa
vle di ke nou nan yon sof dan lenkoni, nou pa konnen kisa, ou pa ka lage moun yo o bon voulwa de gang, ou pa konn kisa k ka rive moun yo demen maten si gang nan ki di yo tounen an deside, bon, di l ap mete yo deyò ankò. Si ke se pa Leta. ki bay moun yo de garanti ke dezòmè nou ka tounen lakay nou e ke nap garanti ke n ka rete lè n tounen lakay nou. Donk se pa gang yo k pou gen inisyativ, se leta k pou gen inisyativ. Egzakteman.
Donk mesaj lan klè, Mèt Madistin, moun yo, yo pa ta sipoze retounen lakay yo.
Mwen di, Se leta ki pou pran inisyativ, ki pou fè moun yo retounen lakay yo. Se sa m di. Mèt Madistin, antretan, genyen pnh lan ki reyaji, notamman nan yon mesaj yo pibliye sou kont Facebook yo, kote yo mande popilasyon an pou yo pa tounen jisteman, paske daprè yo menm se yon pyèj bandi tann pou anpeche ke yo fè travay yo, fè entèvansyon pou kwape yo. Yo di tou se yo menm, jan w sot di an, ki ta dwe, oubyen ki dwe anons y lè pou yo retounen.
Kesyon sa ale odela de pnh la. Se pa yon inisyativ ke pnh la tou ka pran li menm. Pnh la se sou le plan operasyonèl ke l kapab entèveni. Sa o nivo de la gouvènans jeneral de leta. Se retou moun yo. lakay yo se pa la se pa ni gang yo ni pnh la ka fèl pnh la kapab yon eleman nan retou a nan kadre don politik ke leta pran inisyativ poul fè moun yo tounen lakay yo ke ke gouvènman an li menm pran de inisyativ e lè sa pnh la ap yon eleman ladan pnh la ap yon eleman

Men, antretan, apre deklarasyon an, nou tout konnen deja genyen moun ki abite, ki te abite notaman Dèlma 30, Dèlma 24 avèk anviwon yo, ki kòmanse ale lakay, m pa ka di retounen lakay yo pou abite non, men omwen ki al gade, ki al nan zòn nan. ki al gade dega yo evantyèlman eske yap ka retounen sa kanmenm mijote yon bagay nan tèt yo eske konkrètman ou menm bò kote paw tap ankouraje moun sa yo retounen lakay yo? M pa gen pou m ankouraje yo ni rete kote yo ye a ni retounen lakay yo mwen gen pou m di men kisak dwe fèt pou yo tounen lakay yo mwen di se yon retou òdone ki dwe fèt e se leta ki pou pran inisyativ la. Leta pa gen dwa kite moun yo a la mèsi dè gang, se sa m di. Mèt Madistin, ki pi bon posti ou jodi a la a, irijaman Leta ta sipoze adopte? M konn ou sot di anpil bagay la a, men mèt nan jodi an, paske jan Jèmena sot di l lan, moun yo yo kite lakay yo, yo nan de sitiyasyon ki difisil, ekstrèmman difisil, lè w vizite kan yo, Gang yo di yo pou yo retounen, genyen ki kòmanse ale, y al gade ki sa ki ka fèt. Jodi an la, Leta, ki sa l ta dwe fè? Èske se anpeche moun yo ale pandan ke l ap eseye wè si l te ka rezoud pwoblèm ensekirite? Paske genyen yon. Gen gen yon desizyon urgent ki pou pran jodi an pandan ke moun yo ap tounen paske w sot mansyone li gen yon reyèl danje ki pandje sou tèt moun sa yo. Enben leta fòk leta pran des initiatives ki montre ke se li kap dirije. Se pa gang yo kap dirije. Lè se gang yo ki pran inisyativ ki di moun yo tounen e ke moun yo tounen, epi leta a kwaze bra l, epi ou di moun yo pa tounen, pandan se tan ou pa ba yo okenn akonpayman ni kote yo ye a, enben se gang yo kap dirije. Leta a pa egziste. Leta fò l kòmanse egziste pou moun yo tounen. Pou leta kòmanse egziste fò kòmanse leta kòmanse pran des initiative poul montre se li kap gide moun yo se li kap kontwole teritwa yo se li kap pran des initiative poul mete moun yo an tout sekirite pou yo retounen lakay yo
Mèt majisyen nou tap renmen abòde.
Desir sa se ok sa se exactement men sa menm a distri men kounye a ann vini avèk towo sa nou e nap pale de Fritz Alphonse Jean pa rapò avèk dosye sa batay la ki ankò deklare ki ankò piblik e ant yo menm avèk e avèk PM Alix Didier Fils Aimé e batay la trè trè serye Desir trè sere e men chè gen kòb gen kòb kap batay la Desir kòb ap bay serezman la pa tande tou sa frèm.

M ale Washington, m rankontre Prezidan Biden la, e Prezidan Biden la e te trè anchante pa rapò a pwojè ke n ap pale, pwojè Kap Ayisyen yo. Ke se swa ayewopò, ke se swa pò, ke se swa elektrisite. E de fèt, 21 janvye lè m fin rankontre Prezidan Biden la, m te gen pou m te pou m rantre Ayiti le landemen. Li di mwen, Eske gen envestisè ki prè pou ayewopò Kap Ayisyen? M di l wi. E de fèt, le 22 janvye, m rankontre. e envestisè yo ki prè pou vin envesti o nivo de reyamenajman ayewopò Kap Ayisyen an e bid voye dè ekspè de bid and vest vin rankontre e diferan e envestisè yo e mwen menm e an Miyami apre rankont sa a yo te di ke yo ka gade sa an de faz an premye faz kote ke se envestisè yo yo menm ki ap envesti nan reyamenajman e ayewopò Kap Ayisyen an e yon dezyèm faz ki pral konsène si nou vle yon sòt de. plan ki bokou plis enpòtan e ki pa nesesèman konsène menm espas kote ke ayewopò Laya ou Kap Ayisyen ap fèt, yap konsidere yon espas nan Nòdès. Donk sa vle di ke se pa kounye a la dosye ayewopò Kap Ayisyen an nap pale de li, nap pale de li depi janvye e de fèt, Une fwa ke m antre an Ayiti, m pran kontak avèk Ministè Lekonomi e dè Finans, nou pran kontak avèk Travo Piblik, nou pran kontak avèk OFNAC, nou pran kontak avèk AAN pou nou gade kòman dosye sa ka avanse. Paske pou nou menm, se yon dosye ki ekstrèmman enpòtan, sitou Nò peyi a, i vin plak tonant, patikilyèman Kap Ayisyen, i vin yon plak tonant. Nou sezi lè nou tande ke, paske nou konfwonte premye minis la sou dosye sa, li di ke li tande, li pat okouran ke gon kontra ki pral siyen, donk li te bezwen eklasisman. Alò ke pat gen kontra ki pral siyen. Tout teknisyen sa yo vini, yo vini pou yo te ka konstitiye yon kaye de chaj pou ayewopò la. Donk, lè nou konfwonte premye minis la sou dosye sa, nou te vrèman etone tande ke gen kesyon de kontra e se sa k fè l pat okouran. Donk, m ka di ke. Se yon bagay istorik ki ap fèt depi lontan, kote ke yo majinalize pwovens yo, patikilyèman pou le nò di peyi. E la, nou mete sa devan la nasyon pou nou di, ifo ke nou menm, kèlke pa, nou gade peyi a dan son entyate. Peyi a, se pa la Repiblik de Pòtoprens, peyi a, se tout rejyon anndan peyi a. E se sa k fè ke nou menm, onivo de Konsèy Prezidansyèl la, nou te byen kontan ke Leslie Voltaire, se li menm, ki te pyonye nan kesyon de asire ke Port du Sud fèt e ayewopò Okay la fèt e nou te bay tout sipò nou. Menm jan e ti reyamenajman ki fèt nan ayewopò Jakmèl la, nou te asire nou sa ka fèt pou pezizan Petro te ka antre. Donk, lè nou wè ke gen yon volonte manifès pou yo bloke sa ki ap fèt o Kap Ayisyen, nou mete sa devan pèp Ayisyen, devan tout pèp Ayisyen, men nou mete sa tou devan moun nan rejyon Nò la. Pou moun rejyon Nò la mande Premye Minis la mande tout moun ki patisipe nan kesyon de blokaj sa k ap fèt Okap Ayisyen an, poukisa? Kisa ke yo genyen avèk moun nan Nò peyi a? Menm ka di kisa ke yo genyen avèk moun anndan rejyon yo, tout moun ki pa nan Repiblik de Pòtoprens la. Donk nou vin fè diskisyon sa a avèk moun yo e n ap kontinye fè diskisyon sa la avèk rejyon, avèk popilasyon, avèk Primati. An nou ka di ke. Lè nou menm nou konfwonte Premye Minis la e Laurent Saissier, Laurent Saissier di li pa t okouran de kesyon konsa la. Men m ka di ke kòm se moun nan Nò yo ki t ap rele m jiska twa katrè di maten ap di m men kisa k ap pase, donk mwen menm m te rete vandredi pou m te pale avèk Primati la, pou m te pale avèk Konsèy Prezidansyèl la pou m di kisa k ap pase, poukisa yon pwojè osi enpòtan epi yo blòke l. Ali's deals are so good Désir, ou, ou, n ap avanse la nan refleksyon, nan analiz yo. Ann avanse. Bon, e mwen menm, m tout tan eseye gade sa avèk ou, Blaise Peterson, e zanmi entènot yo. Fritz Alphonse Jean, youn nan nèg ki fè pati Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, tout moun te estime ki ta kab fè otreman. Yo te panse li ta kab fè ladiferans. Pase se youn nan konseye ki te plis ou mwen genyen de òganizasyon, d'asosyasyon ki te rantre nan yon akò ak yo ki te prevwa pou te vin dirije peyi a. La mwen nan akò Montana. Si n ap eseye do to fè konparezon, ki parezon, avèk Fritz Alphonse Jean, e ti chinwa Plessy Voltaire si nap eseye donk gade pase Edgar Leblanc Fils m garanti w wap jwenn 2 nèg sa yo petèt te plis pwodiktiv malgre yo te gen pwoblèm pa yo bò kote pa yo tou malerezman Fritz Alphonse Jean se te dlenterè pèsonèl ke yo te vin defann pou chèche nan ki biwo ki gen rapò avèk ekonomi e finans pou fè gwo lajan, men kantil saji de batay vreman pou ede peyi a soti nan kakan, nan maras ke l twouve l lan, se pa sa l t ap deside. Sa ki koz misye vin ap plenyen jodi an. Ou wè, Lèw nan pòs a desizyon ou pa gade desizyon yo avèk fèmte e avèk rigè, enben ok. Prensipal viktim nan pral ou menm. Kisa k te anpeche pandan misye te kowòdonatè konsèy prezidansyèl tranzisyon an, m pat wè ke l tap batay konsa pou le gran nò pandan l soti nan gran nò. Jodi an misye ap chèche jwe viktim pou l kab jwenn senpati popilasyon an. Epi, si moun yo te wè misye te fè yon bagay lè l te kowòdonatè a, pandan misye pale la, le Grand Nord t ap akonpanye l pou te voye yon sinyal bay Laurent Saint-Cyr, bay Alexis Jeffy Zeme. Men, kòm moun yo entelijan, yo konprann chak nèg yo, lè yo oti mon lèz afè, yo pa vreman gen anvi dètre chanje lavi popilasyon an, men se lè yo pratikman deyò, lè sa y ap vini avèk de diskou pou yo kapab kenbe yo, Blaise Peterson. Mwen menm m ap eseye konprann fis Alfons Jean jodi an ki ap jwe wòl de denonsiyatè e m trè mal konprann kòman ke fis Alfons Jean se li k ap denonse. Ou gen pouvwa de desizyon se vre, fòk se nan vòt. Sa fè ou wè koze k ap pete espril moun sa yo, moun yo pa vle pou nou te antre ladan l. Paske li vin kreye yon pwoblèm. Si se te yon sèl moun ki t ap jwe wòl prezidan peyi a kòm nan plas kòm si nan palè nasyonal, pa t ap gen tout pil bagay sa yo. Ke lè nèg a pran yon desizyon an konsètasyon avèk premye minis lan, tout bagay ap avanse. Men kounye a, gon kesyon fò jwenn majorite 5 sou 7 pou li ka. E sa, e m ap di w bagay la klè. Gen anpil nan nèg ki nan KPT a la a, m pa p ba nou manti. Wè lè yo pa chèf ankò, Gen de bagay yo fè yo pral swiv yo. Yo pral swiv yo. E la jistis ayisyèn pral swiv nèg sa yo seryezman. Ou mèt kwè sa m di w lan. E pa mwen k ap, m p ap site non, men suivez mon regard, n ap wè kiyès m ap pale.
Epi yo bloke l. Vwala. Se youn nan bagay k ap pale toutan anpil moun panse ou di ou pale avèk prezidan Cesar li di l pa rekòmande sa pandanstan anpil pale anpil ap fèt nan laprès. Pou tout kote nan popilasyon se yon deba ki genyen, kit sa ki ka kache dèyè do sensiy ki kou lwa Premye Minis lan ki kore toujou anpi rankontre anpi travay ki ta dwe fèt nan Ayopò Twopapa. Bon, m ka di ke Laurent Saincyr di li menm Premye Minis la vin kote l, Premye Minis la di l ke gen yon kontra de konsesyon ayopò ki pral siyen, e se ki nè pa la verite, pa t gen kontra de konsesyon ki pral siyen, sa k ta pral siyen la, sa k ta pral, travay ki ta pral fèt, s on travay. de monte on kaye de chaj jisteman pou yo te ka rive a on sòt de tèm de referans pou nou rive nan kontra. Donk, sa k t ap fèt la a, se teknisyen. E m ka di, sa ki annwiye nou nan sa k pase la a, moun ki vini yo la, gen youn nan moun ki vini yo, se yon moun ki t ap dirije ayewopò ki pi enpòtan Ozetazini, layewopò de Atlanta. Donk, sa vle di gen de moun enpòtan Te gen de moun enteresan, te gen de moun de ho nivo teknik ki te vini pou monte kaye de chaj lan. Donk moun yo vini, epi men ki desepsyon ke gouvènman an bay tout moun. Evidaman moun yo ap repati dimanch, paske avèk yon gou amè nan sa k pase la. Men se sa, responsabilite Leta. se responsablite, leta gen responsablite pou l asire l ke toupatou anndan peyi a, lè genyen de pwojè de devlòpman k ap fèt pou rejyon sa yo a, se apiye yo. Paske la, moun yo pa vin mande leta lajan, se de moun ki enterese a rejyon an. Evidaman, gen moun nan Nò ki nan pwojè sa, ki enterese a rejyon an la. Donk, tout moun nan Nò, e a juste titre, e m konprann tout moun fache, anpil bouch mare sou kesyon sa la, y ap mande gouvènman an, Sak pase? Se pou gouvènman an di si yo gon pwoblèm avèk moun nan non, ke yo vin di nou ki pwoblèm ke yo gen avèk moun nan non. Bon, nan sa ki konsène dosye Neel Cassy a, eske cpt a te konvoke minis jistis la sou dosye sa a? E answit, eske minis jistis lan te bay ase eksplikasyon sou fason liberasyon Neel Cassy te fèt lan? Nou konvoke minis la. Se paske gon bann pawòl ki ap pale lè liberasyon Nenel Cassy a fèt. Nou menm o nivo de cpt a nou asire nou ke nou pa imise nou nan koze jistis anndan peyi a. Donk sa vle di ke se swa arestasyon Nenel Cassy, ke se swa liberasyon Nenel Cassy nou pa okouran. Se menm jan kon tout moun nou aprann sa dan laprès. E dayè komisè gouvèneman yo, il faut ke tout moun konnen sa, komisè gouvèneman ke yo nonmen yo la, e dayè se premye fwa sa ap fèt nan listwa peyi sa, kote ke nou menm ki asire laprezidans, nou pa okouran de komisè yo ke yo nonmen yo. E lè yo revoke komisè sa, nou pa okouran, donk se nan laprès nou tande sa. Donk nou menm nou rele minis jistis la pou l vin esplike nou nan ki kondisyon liberasyon Nenel Cassy a te fèt. E de fèt minis la vini pou l di nou. Liberasyon sa a son liberasyon avolitè, son liberasyon abusive ki fèt. E se sa k fè ke i pran de mezi imedyat de miz an disponibilite de komisè gouvèneman an pou e answit e gen lòt mezi ki sipoze pran. Donk e m wè sa a gen tan nan laprès eksetera men nou menm nou klè se pou nou esplike popilasyon an ke cpt a li menm se I pa imisel nan pwopyetel ankò, I pa antre bouch li nan koze jistis anndan peyi a. Evidaman nou gen yon minis de la jistis, lè genyen yon, paske nou ka rele sa, yon fot administrativ osi palpab, osi manifès ki fèt anndan peyi a, se nòmal ke nou rele minis jistis la, pou minis jistis la vin bay esplikasyon. E minis jistis la li menm bò kote pal nan pwopyete, li di liberasyon sa ki fèt la,

Ke dosye a te ye, komisè gouvènman an pa t gen okenn otorite, okenn konpetans pou l te antre bouch li nan sa la. Men, èske yo pral rete sèlman sou revokasyon ansyen komisè an, ki se Martine Claire, oswa èske ta, nou ta dwe atann nou a yon lòt rebondisman nan dosye sa a? Sa minis lan di nou, minis lan di nou gen yon seri de dispozisyon ke y ap pran. Donk nou menm nou rete la, se pa nou menm pou ki di sa minis lan pral fè. Men minis la. Bon, nan dosye sa a, kounye a, ki sa minis lan pral fè?

Paske tout otan pa gen siti, tout otan ke n fini avèk kesyon siti ansanm nan peyi a Desir, m kwè ke li vrèman enpòtan paske fò nou fini avèk koze sitirans lan. Men, jiskaprezan Blèz, jiskaprezan se jwèt nèg yo ap fè wi pou yo ka jistifye sa yo fè a wi. Yeah, yeah, yeah.
Ok, se sa nèg yo ap fè wi men, se pa lòt bagay non, y ap jistifye Sa yo te eseye fè a, y ap moutre ke yo pa gen anyen pou wè ladan l, epi yo pral, w ap wè apre tou yo fè blakawout sou dosye a. Se yon fim ki te byen planifye. Kòmsi pa gen nèg nan cpt a ki te okouran ke Nenel Cassy ta pral libere. Kòmsi lè Nenel Cassy pral e pakè, pa gen yon nèg nan cpt a ki te okouran. Pa gen yon nèg, minis jistis la pa t okouran. Bon, nèg yo te vle lage Nenel Cassy sèlman menm pa se devan komisè gouvèneman an non frè m. Nèg yo te vle al pran Nènèl anndan tou lage l. Depi nan dimanch je kwa.
Wi. Mwen pandan depi nan wikenn nèg yo te bezwen lage misye. Egzakteman sa wap mwen bezwen pase devan devan devan la jistis non mèt la. A monchè. Bon, dezi nap avanse toujou avèk de reyaksyon e nou pral vini avèk pwofesè Sauveur Pierre Etienne ok e antouka an nou vini nou. Mete l deyò an Afrik kote l te konn piye yo, li pap jwenn kote pou l piye ankò lap jwenn azogann li. M pa konn kisa k rive l. Se li k konnen gè an Ikrèn eksetera. Donk kòm yo konn ede nou nan kesyon kò gwoup, mande Chanselye ayisyen an pou l ta mande anbasadè Dayiti a Pari pran inisyativ mete yon kò gwoup sou pye a Pari la pou yo wè kouman yo ka ede Lafrans tou. Ebyen nou pap ka touche kòb la paske si yo gen tout dèt sa.
Li pa gen lòt non non yo rele l nepotism gade lis non moun yo na wè de kisa m vle pale m pa pral joure moun mwen menm sa vle di m pa bezwen mete ni frè m ni zanmi m wap jwenn moun ki konpetan anndan peyi a kou deyò pou fè yon bagay konsa se yon bagay trè serye n pral regle donk lafrans se dwe l dwe l detwi peyi nou. Monchè ki afè l pa bon? Nou vle, nou te di l deja nan Mosana, se pou Lafrans rekonèt ke l dwe nou, ke l detwi peyi a, l anpeche peyi a te nan kesyon devlope tèt li pandan plis pase 200 an. Donk, ke l rekonèt li, pwochèn etap la n ap fè l se kijan l ap restitye kòb la. Men, Lafrans poko janm rekonèt. Ti nòt Elize te fè sòti, yo mete komisyon sou pye. Non, men, men, men, an asanble, an asanble nasyonal kanmenm, donk, la kesyon a ete soulve.
E yo rekonèt dèt la? Non, depite ta tout konnen l. Lè palman an pran yon rezolisyon, se sa yo rele yon ve pye. Se ekzekitif la k pou angaje l, se leta fransè. Paske lè yo te pran kòb la nan men nou, se leta ayisyen ak leta fransè ki te jere kesyon an. Kouman koulye a w di m se palman an ki pran yon rezolisyon? Nou konnen sa k rele palman pran yon rezolisyon, depite ta tout konn sa byen. Ou ka pran rezolisyon konplè, sa pa angaje ekzekitif la, se swete w swete. etc. Men m panse ke fò nou poze pwoblèm sa yo, men pwoblèm lakay yo tèlman grav, fò nou vini sou lakay. Ki sa k rive nou la a? Vwala ke Etazini avèk Panama yo konpare nan yon pwojè de rezolisyon pou yo rezoud yon pwoblèm. Lè afè yon moun pa bon, ou ka deside ede l. Li pa imilye l. Sa m vle di sou kesyon sa a, mwen ta di Lèzetazini pa t bezwen mande nou mete ajenou. Paske lè w mande cpt a pou l voye yon reprezantan l ale an Etyopi, Addis Abeba, pou al nan kesyon somè Afrik Karikòm epi pou di li pou l mande peyi afriken yo pou yo pote kole bò kote Larisi, Lachin pou yo di fè pa yo. voye misyon sa ki pou vin goumen kont gang yo se vle di si w vle negosye li manm pe ou gen la frans langletè ki avè w kòm manm pèmanan konsèy de sekirite sa di reprezantan lèzetazini an ka diskite avèk reprezantan la chine la wisi nou negosye bagay la nou pa bezwen fè se mwen nou menm ayisyen kap mete ajenou di fè pa nou voye fòs la ou pa bezwen fè sa dezyèmman yè gade sak rive nou. Premye minis lan pa vizyo konferans oblije fè menm jès la pou l di fè pa nou, gang yo ap touye nou, voye bagay la, oh konnen w pat bezwen fè sa se imilye w ap imilye m gon jan ou negosye pou fè yon pwojè de rezolisyon pase nou konnen kijan bagay yo fèt men yo fè n fè l men Fòk nou di yon bagay Louko Désir, bagay sa a li lye a yon kesyon maten deba sot ajite la a. Se kesyon pou nèg yo ta fè eleksyon inikman pou prezidan san azèk, san kazèk, san kesyon kolektivite teritoryal, pa gen afè majistra, pa gen depite, pa gen senatè. Trè byen, trè byen.
Y ap eli yon prezidan sèlman. E se prezidan kap gen pou l òganize rès eleksyon yo. Nou pa wè se yon bagay tèt anba bagay sa ye? Non men se kriz, men se kriz pi rèd wi la a. Non men kòm maten deba se la a deba a ye, se la a l ap fèt. Fò nou di moun yo ki sa l ye. Nèg yo se yo kap jwe ak entènasyonal la. Yo di entènasyonal la yo ka ba l tout sa li bezwen. Bon, nou menm nan maten deba a, nan Mosana, nou di l deja, nou pa dakò pou Prezidan Abinader negosye ni kesyon resous mineral pou nou, nou pa nan bagay konsa, nou pa nan koze tè rar. Se yon prezidan ki eli, ki gen lejitimite, se yon parleman. ki konnen responsabilite li monchè menm si nap negosye se nou kap negosye avèk lèzetazini se pa abinader se pou yon prezidan tèt anba non plis de tout fason nap gen poun negosye nou paka goumen avè yo men map di yon bagay lè w di ou fè tout dega sa yo lè w fè lakobèt lè w di ameriken wap bal tout sa pou bali epi w depanse volim lajan sa paske se pa premye minis lan sèlman ki depanse. Mesye dam CPT yo dwe panse yo vo menm kòb tou pou yo konnen kiyès nan yo y ap pran koulye a yo di m se 2 k ret sou lis la se blan an k ap gade kiyès nan 2 a k pi kòdyòm pou l ta pran pou rete kòm prezidan e premye minis lan li menm l ap depanse tou pou l wè kòman yo ta kraze CPT a voye l ale epi se li menm ki rete ki pou jere donk koulye la lè bagay la melanje nan men yo yo pa wè kouman pou yo sòti youn ap pyeje lòt. Yo oblije di blan an, gon jwèt nou ka jwe. Nou ka eli yon prezidan prese prese, si w voye fòs ki vin goumen kont gang yo, paske se sa k blokis, ou ka voye fòs la, epi n a fè yon jan, n a eli yon prezidan. Bon, koulye a yo di w yo tèlman prese, si bagay la mangonmen depi fòs la la, Nou ka pa fè eleksyon an nan Lwès, nou ka pa fè l nan Latibonit, nan Plato Santral, twa depatman sa yo gen pwoblèm, men nou ka fè l nan sèt lòt depatman. Si w fè l nan sèt lòt depatman, se apèn 30 pousan popilasyon an k ap kab patisipe. Lè sa a, ou pral gen yon defisit de lejitimite terib, enòm, ki fè ke prezidan w nan, li p ap menm gen pouvwa yon kaporal, li p ap ka konvoke pèp. Monchè, se nan kriz n ap rantre. Men. Gon bagay nan maten deba pou n rekonèt, e nou menm nan Moussana nou di l tou, lè n ap pale, menm lè nou pa dakò a on moun, menm lè l ap sèvi blan an, se bagay tèt chaje l ap fè. Fòk nou pale pou yo tande nou tou wi, pou nou, pou yo konnen, pou yo pa di yo pa t konnen sa yo t ap fè a, ki kote l t ap mennen peyi a. Alò, fòk nou di on bagay, Msye Désir. Gon yon nèg yo rele yo te rele Ferdinand Marcos. Misye mouri li te prezidan Filipin. Monchè misye tonbe an 86. Misye se te zanmi pèsonèl prezidan Ronald Reagan ke l te ye. Se te son nèg ki t ap sèvi Lèzetazini. Men lè sistèm nan rive yon kote Lèzetazini te vle fini avèk diktati yo, menm rejim. diktatoryal ki te pou li yo wi, li di si nou pa jete yo nou pap ka ranvèse le kominism entènasyonal. Donk lè sa a enterè estratejik Lèzetazini te bokou plis enpòtan ke afè amitye yon nèg ak prezidan. Sètesi ke lè yap jete Marcos, lè yal di prezidan Ronald Reagan Marcos tonbe, misye di kenbe l pou mwen, yo di prezidan nou pa di w li pral tonbe non, ou pa ka di l kenbe l, li tonbe deja. paske se sa sistèm nan te vle, lè sa menm prezidan an oblije aksepte yon zanmi l tonbe. E Jean Claude Duvalier? Finalman gen non k t ap site, yo te site Hervé Boyer, yo site Clovis Desinor, yo te site yon pakèt non ki pou ranplase François Duvalier. Se anbasadè ameriken an te pa t mande ka k te pale avè l la ale li di se yon Duvalier k pou ranplase yon Duvalier. Kòm misye se yon sèl pitit gason l te genyen, ti bway la te gen 19 an l pa gen tan al nan inivèsite. Yo mete l paske ameriken te vle sa, li bloke lanmò lanmè a atravè Guantanamo pou kamoken pa bay pwoblèm. Men, lè pou Jean Claude ale, ameriken kòmanse fè modènizasyon, vini avèk batayon taktik Kazèn Desalin, Lecorde, Léopard, li di fòk makout lou yo sòti sou moun bagay sa twò lèd, se vre ke y ap ede e kreye de twa antrepriz, men se li menm tou ki pral di Jean Claude Duvalier moman an rive koulye la a, ou p ap ka rete. E se Larry Speed ki te di sa pandan l nan avyon pòt pawòl La Mezon Blanch, li di Jean-Claude Duvalier tonbe. Epi Jean-Claude Duvalier di non m la pi rèd, rèd kon ke makak. Epi 8 jou aprè, pòt pawòl La Mezon Blanch la pa ka bay manti. W ale, men se te Jean-Claude Duvalier se te afè ameriken, se yo ki te mete l. Si w pran Manuel Antonio Noriega, Manuel Noriega, m pa konnen non. Eske Omar Torrijos ki te siyen akò avèk Carter an 77 pou yo te remèt li Kanal de Panama, lè avyon an eklate avè l an 81 l mouri? M pa konnen si se Noriega ki te met bonm nan avyon an, m pa konn bagay konsa, m pa nan sèvis de ransèyman kòm fè konnen. Men Noriega li pral dirije peyi a sòti 83 ebyen pou rive 89 alòske Noriega Se nèg ki te pi enpòtan kòm reprezantan cia dan Lèzamerik. Se li menm ki konn fè zam al jwenn kontra Nikaragweyen yo, se li menm k ap fè tout. E se li menm ki te nan deal ant Pablo Escobar e lòt nèg bagay dwòg. Men poukisa se menm Ameriken sa a ke misye t ap sèvi e ki anvayi peyi a, yo arete misye. Yo toufoune l nan prizon, yo voye l an Frans al fè yon lòt rès prizon pou l retounen lakay li vin mouri an 2017. Noriega se te bra dwa ameriken l te ye nan kesyon sa a. Donk, ou vin genyen yon lòt towo pa nou, Prosper Avril. Men Prosper Avril, tout moun konn kiyès li te ye. Menm lè yo fè koudeta kont li, Depatman Deta di moun ki te fè koudeta yo, kiyès ki te ba nou lòd fè koudeta? Epi se prese retire jeneral la nan tank kote m t ap vire avè l la, epi pou l retounen sou pouvwa l. Men nou pa wè lè ameriken santi ke li pa bezwen Avril ankò, se anbasadè l la, Alvin P. Adams ki antre nan peyi a, epi l fè jounalis yo prepare ba yo yon pwen de près, lè jounalis ap poze misye kesyon, misye di bourik chaje pa kanpe. An mas 1990 se pa ameriken ki anbake Prosper Avril? Kofi ap gen ki tap ki tap sèvil e ke l pat vle nèg yo bal koudeta a. Voye l ale. Men nou pa ka bay egzanp gwo chabrak epi nou pa bay egzanp pou lòt nèg swa nou estime yo pa gen anvègi oubyen se malere yo ye. Non! Tout moun se moun. Tout ayisyen se ayisyen. Menm si w pa dakò a nèg la. Fò m pran egzanp wi. M pran egzanp pou nèg cpt. Pou nèg gouvènman. kòmsi nou vle di mwen Jimmy Cherizier kòmsi nou pap okipe l. Fò n raple l Emmanuel Constant, yo te rele l Toto Constant, ebyen Emmanuel Constant s on bagay terib, m pa konn si e pa piti Jeneral Constant non, tande de istwa, misye vin alatèt frap.
Bon, Désir, m panse ke nou sanse ap pliye bagaj pa rapò avèk Pwofesè Sauveur Pierre Etienne, men n ap espere ke ap gen lòt detay, lòt enfòmasyon toujou Désir. N ap kwaze nan mitan jounen an mon frè.
Mèsi anpil.
Mèsi Blaise, mèsi tout moun. N ap kwaze nan mitan jounen.